Jodi a la, nou pral pale de diplomasi. Diplomasi se relasyon Ayiti avèk lòt peyi. Nan relasyon Ayiti genyen avèk lòt peyi yo, Tout sa oligat ayisyen yo panse ki se pou yo ekskli ayisyen ki nan dyaspora de Ayiti. M pral esplike w trè klè pou w kapab konprann. Non sèlman Ayisyen ki nan dyaspora a, se yon fason y ap bat pou yo kapitalize peyi a, epi pou yo desosyalize peyi a. Yon peyi ki pa, kote moun, konprann, kote pèp pa genyen valè. Remak ke mwen fè, ki fè jodi a, mwen vin pote videyo sa pou ou, Nan remak sa a, m pral esplike yon bagay pou trè pou w kapab konprann, e mete zòrèy ou atantif pou w tande sa m ap di la. Poukisa, lè yon Ayisyen bezwen vwayaje, li oblije ale Sendomeng pou l al pran avyon pou li ale, pandan ke nou menm ann Ayiti nou gen èpòt entènasyonal? Ayiti se yon peyi ki lib. Bon bagay ki pa mache. Alò jodi a la a, m ap esplike w trè klè pou w kapab konprann. Si w se yon moun ki konn fè rechèch, monte sou Google oubyen sou Google, chache pri tikè avyon de Ayiti a Chili, Ayiti a Chili e Chili a Repiblik Dominikèn. wa wap cheke diferans lan pou wè ki valè pri yo ye. Wap wè ke Ayiti li menm pri pou yon ticket oubyen yon biyè davyon li tèlman chè ke moun yo pa oblije achte biyè avyon pou yo vwayaje an Ayiti, yo oblije pase pa Sendomeng pou yo al pran avyon pou yo vwayaje. Remak sa a, pa gen twòp moun ki fè l, men mwen menm mwen fè l, mwen pote l ba ou jodi a. Ale pou wè, tcheke toujou pri biyè avyon soti Etazini pou ale Ayiti, pri biyè avyon soti Etazini pou ale Repiblik Dominikèn. Chache tout lòt peyi ke Ayiti gen relasyon avè yo. Pa egzanp, Ayiti gen relasyon avèk Brezil, anpil lòt peyi toujou. Epi, chache pri biyè Ayiti a Brezil oubyen Brezil a Repiblik Dominikèn. Konsa, w ap kapab fè yon evalyasyon pou wè nan kisa nou pran. Nou pran nan yon kou ki pa konprann. Nou pran nan yon bagay ke nou menm nou pa ta imajine. Bagay yo vrèman grav pou Ayisyen. Bagay yo tèlman grav pou nou menm antake Ayisyen, nou menm antake pèp. Avyon pa kòm vwayaje Ayiti ankò. Avyon pa kòm al Ayiti ankò. Tout dyaspora oblije pase pa Sendomeng pou yo desann Ayiti. Avyon ki ap soti Etazini pou ale E Ayiti, konbyen moun ou panse l gen ladan l? De twa kat grenn moun. E de twa kat grenn moun sa yo, se touris ke yo ye, se pa Ayisyen yo ye. Majorite moun ou kwè ki pral Ayiti, yo pase pa Sendomeng, yo pa pase pa Ayiti dwat. Poukisa? Gen anpil moun ki di se pwoblèm ensekirite. Men, sa m vle w konnen tou, se pa non sèlman pwoblèm ensekirite ki fè moun yo pa pase pa Ayiti. Pwoblèm ke yo pa pase pa Ayiti, Se pwoblèm ke leta ayisyen mete yon to e oubyen e fè e konpayi avyon yo peye twò chè. Konpayi avyon yo vin mete tikè yo yon nan yon fason ki ekstraòdinè ke nou menm antanke Ayisyen nou pa ka achte biyè a. Nou pa ka achte yon biyè avyon pou n al nan peyi nou. Son bagay ki grav wi. Grav li depase menm grav. Tout moun ki pral fè biznis obligasyon yo gen fè biznis. Yo retire nou pami nasyon ayisyèn nan. Se kòm si nou pa ayisyen vre. Se kòm si nou pa ayisyen vre. Pou wè pa gen oken avyon ki desann ayiti vre. Ok avèw pa vle desann ayiti paske to biyè a twò cho to biyè a li vrèman chè ke nou menm nou paka achtel moun nan oblije pase pa sendomeng non sèl pase pa sendomeng pa egzanp moun nan pase pa sendomeng li gen poul pran bis pou li desann ayiti kous bis la plis kous avyon an paka vale oubyen li paka genyen menm valè avèk pri avyon an ayiti a. Se yon bagay ki grav mezanmi. Li depase grav. Kote sa nou pa ka konprann la? Gade lajan w ap pèdi pou egoyis, pou enbesil, pou moun sòt. Gade tout lajan w pèdi. Tout moun ki pral vwayaje, ou kwè tout se grenmenn y ap pase? Di m byen, tout moun ki pral vwayaje yo blije pran machin, mete yo nan fwontyè Sendomeng lan, yo yo mete viza youn, yo mete viza Sendomeng lan, yo mete, yo pran tike, yo peye tike avyon, yo peye bis ki pou mennen yo nan fwontyè a, pou yo mennen yo nan èpòt Sendomeng lan, tou sa yo, yo pa kapab, kòm ta di sa, lè w kalkile, lè w fè kalkil la byen, Lè w fin achte viza, ou peye machin ki pou mennen w al fwontyè Sendomeng, oubyen ki pou mennen w Sendomeng. Ou achte tikè toujou pou ou vwayaje. Lè w fè yon evalyasyon oubyen lè w fè yon kontaj, ou wè ke si w ta achte yon biyè Ayiti, l ap koute w plis kòb ke sa. Non, nan fason sa moun nan oblije pase pa Sendomeng pou li vwayaje. Epi w pral di m w ap fè peyi? Hein? Wap fè peyi? Epi tout lajan sa yo ou pale kisa yo regle avè yo? Ou pale kisa yo regle avè yo? Konprann? Peyi a sal, peyi a pa gen ankenyen anyen kap fonksyone ladan l. Pa gen anplwa, pa gen anyen kap fonksyone nan peyi konsa, epi moun nan li mete peyi a nan fason ki envivab, ke moun paka viv la, moun paka vwayaje, moun paka vizite peyi sa. Hein mezanmi an nou retire peyi a ou pran nan bagay an nou jis bay se nou menm sa nou fini pase nou paka dirije nou pran yon dola senkant sou ee sou chak transfè diaspora fè dola senkant sa nou pran pa janm konn gen moun ki konn gen moun ki konn kisa nou fè avèl nou pa janm regle anyen avèl e sèl ayiti ki fè sa sa a wi, pran dola 50 sou sou chak transfè. Sèl Ayiti k fè l. E non sèlman sèl Ayiti k fè l, pa gon pa gen yo pa janm ka bay kisa nou regle ak lajan sa a. Nou pa regle anyen avè l. Polisye pa ka touche. Travayè leta pa ka touche. Pa egzanp, yon pwofesè ap touche, sa vle di dizan k ap pase yon pwofesè pa janm ka touche. De, twa, katran k ap pase yon pwofesè pa janm ka touche. Yon pwofesè ki pral lekòl, ki ap bay yon timoun, k ap bay, k ap fè edikasyon, konprann, nan peyi a, epi malgre sa, nèg yo ap fè tout tan sa yo pa ka touche. Peyi pa fèt konsa mesye, peyi pa fèt konsa. M nève lè m ap gade, lè m ap analize bagay sa yo antanke Ayisyen. M santi m endinye. M santi m endiy. Mwen m santi m endiy. Se yon bagay ki, m kab di sa, ki inakseptab. Ou ap gade antanke Ayisyen, si m tout fwa m pral, m ap vwayaje, m pa kapab pase pa èpòt Ayiti a pou m vwayaje. M oblije se sendomeng pou m ale pou m kouri machin preske pou m fè nenpòt yon jou nan machin pou m ale sendomeng lè m rive sendomeng pou m peye otèl pou m mete viza sendomeng yon bagay ke m pa t menm gen lide fè yon bagay yon moun nan pa t menm gen lide fè l oblije pase pa sendomeng pou l mete viza sendomeng pou l mete pou l peye tikè pou l fè tout sa w konnen yo fè yo Epi, lè w evalye l avèk pri tikè Ayiti a, ou wè se de bagay diferan. Poukisa? Se paske se yon bann vòlè k ap dirije peyi a. Poukisa? Se paske se yon bann vòlè ki nan tèt peyi a, epi bann vòlè sa yo, yo kidnape peyi a. Ou konprann? Lè m di w kidnape, pa vle di tout moun nan peyi a kidnape. Tout moun nèt kidnape. Konprann? Puiske se Ayiti. E kounye a la, bagay yo tèlman grav, kounye a menm manje moun pa ka manje an Ayiti. E dotan plis, moun ap fè moun abi sa. Sa se abi li ye. Nou pa ka sipòte abi sa. Ayisyen fè videyo sa pase. pou li kapab rive nan zòrèy dirijan yo pou yo kapab konnen ke nou menm antanke Ayisyen, nou se moun tou. Nou menm antanke Ayisyen, nou bezwen viv tou. Konprann? Nou bezwen viv tou. Nou se moun tou. Kite nou viv. Kite nou viv antanke pèp. Si nou pa ka dirije, konprann, just bay vag. Se pa posib. Si m pral pale pou se de moun pase. Ou pa ka achte yon tikè pou al Ayiti non. Lè w Chili, pou w achte yon tikè pou al Ayiti, li koute w 2 milyon wi. Moun nan oblije pase pa Sendomeng. Lè l pase pa, li mete viza a Repiblik Dominikèn, pase pa Sendomeng pou li antre an Ayiti. Paske dirijan ayisyen yo kidnape peyi a. Humm dirije ayiti ap kidnape peyi a peyi a pap fonksyone kelkeswa peyi ki pa gen avyon vwayaje ladanl pa gen anyen ki ap fonksyone ladanl kisa ou pral fè nan peyi sa daprè lè dyaspora yo ale ale nèt la ou paka di madimal se pa fezab mezanmi se pa fezab. Nou swete ke mesaj sa rive nan zòrèy dirijan yo, nan zòrèy moun kap kidnape peyi a, nan zòrèy moun ki pran peyi a an otaj, ki enpeche peyi a fonksyone a. Pou yo panse avèk sa. Si yo bezwen konn kisa pou yo fè, se pou yo chache konn ki pri Biye sendomeng lan ye? Ou byen ki pri tikè pou pou ki pri ki jan sendomeng li menm li antann li avèk konpayi avyon yo? Nou menm konsa nan ka antann nou pi byen avèk konpayi avyon yo pou nou kapab vwayaje nòmal ok. Jodi a se te Angelo Jeudi ki te avè w, m te kontan avè w. M swete ke mesaj sa rive nan zòrèy nou, ke nou mete l an pratik pou nou kapab mete peyi a sou ray devlopman. M renmen nou anpil, tchawtchaw a la pwochèn.